notre Sauveur. Se yon plèzi pou mwen menm avè w pou nou kapab rankontre ansanm ankò, pou ke nou kapab etidye jodi a leson 6 ki dimanch 30 avril 2023. mwen mande ou ke pou ou kapab mwen di ou mèsi dèske ou kite mwen rantre nan telefòn ou nan ebyen ipad ou konpitè ou oubyen televizyon pou ke mwen kapab fè leson an ansanm avèk ou mwen vle fè ou konnen ke Ebyen leson sa mwen vle fè w konnen ke se yon nouriti, se nouriti li ye ki pou ede nou spirityèlman, ebyen lòske chak maten nou leve.

abitye wè website sa toujou kenbel e ou menm ki fèk tonbe sou li ebyen ou mèt kenbel paske son bon website li ye ou fon bon chwa kote nap tande ecole du sabbat chak maten e nap tande la profesi chak dimanch maten a 10 è mwen vle fè ou konnen ke se pa tan wap pèdi. Men se aprann n ap aprann de pawòl ki pou prepare nou pou lafendètan. Mwen mande w ke pou w kapab enbyen swiv avèk mwen avèk atansyon e lè w fin tande pwogram sa a, ou kapab voye l Ecole du Sabbat. Bay tout tan zanmi w bay tout moun chè frè ze sè ki bezwen ebyen tande ebyen pawòl sa yo ebyen nou prale li vèsè a resite a a memorize men jiskavan Nou prale fè yon kout priyè. Nou mande w Seyè pou asiste nou, nou mande w pou beni nou, nou mande w gras nan non pitit ou Jezi ki viv ki rèy o syèk dè syèk. Amèn. Chè frè se sè, vèsè a memorize a, li di, Cela est d'autant plus important que vous savez

ke nou genyen pou tout semèn nan. Chè frè se sè, Ecole du Sabbat se yon ekòl ki enpòtan ke chak jou ke lòske nap etidye, chè frè se sè, ebyen L'Ecole du Sabbat, ebyen chak maten se tankou yon repa espirityèl. ke nap pran ki pou ebyen nanm nou. Jodi a nap etidye ansanm leson dimanch 30 avril la ki gen pou sijè La purification du sanctuaire La purification du sanctuaire. Menm si nou wè chè frè ze sè deja menm si nou wè deja dwe genyen yon jijman ki dwe fèt avan jezi retounen nou jwenn nan apokalips 14 vèsè 7 ki fè nou konnen jijman li rive. Nou jwenn sa nan liv Danyèl, jijman sa a li deja kòmanse. Chè frè e sè, chè zanmi, gen anpil moun ki konnen se lè yo mouri yo pral jije. Gen anpil moun tou ki konnen se lè Jezi vini yo pral jije. Chè frères et sœurs, chers amis, lè Jezi vini se yon bagay final. Lè sa tout bagay gentan fini. Lè nou gade nan Daniel chapitre 8. vèsè 14. Danyèl chapitre 8 vèsè 14 di lòt anj la reponn, Se pou nou tann ankò mil san senkant jou ki egal a 1150 ane avan yo kòmanse ofrann bèt pou yo touye bay Bondye, e se lè sa a Bondye va retabli, va rebati tanp li a ankò. Chè frè se chè zami, se sak fè yo mande yon moun depi w pa li Danyèl w ap mal pou konprann Apokalips. Pase se de liv ki mache ansanm. Se yon liv ki fè yon pwofesi. E lòt la menm li repete l avèk plis detay. Dànyèl di nan Dànyèl 8, vèsè 14, Dànyèl di lòt zanj ke li te wè a, Ebyen li reponn. Se pou nou tann ankò 1150 jou, ki yo egal a 1150 ane, paske liv de Jeremi. fè nou konnen ke avèk nonb yon ane yon ane se yon jou devan letènèl so lè letènèl ap pale de yon jou li pale de yon ane lè labib ap pale de yon jou Se lespri de pwofesi ki egal li a yon ane. Li di se pou nou tann 1150 jou afin ke pou yon ane kapab 1150 ane avan ke pou ofrann bèt la Enben, pou bay Bondye a, li menm li rekòmanse ankò. N a sonje ke, kòman, si nou gade, nou gade ke te genyen de temwen, kòman ke temwen yo, enben, Labib di yo te touye temwen yo, Ebyen temwen yo te gen rad sal sou yo, yo touye yo, yo voye yo, yo trennen yo nan lari, ebyen sa k pase, de temwen sa yo, yo retounen sou pye yo ankò e yo kòmanse travay. Sèke nou konnen ke Labib, lòske an 1500 rive 1500, Kòman ke labib ebyen te disparèt le mond te nan la naceur e na sonje ke kòman dan lane 538 kòman ke la fam li menm ebyen sa l fè li te oblije al kache dan le dezè ebyen ebyen lè pou te rive 2000. 1260 jou kote la fam li menm li te soti dan le dezè sètadi ke l nan lòske l le pap ebyen li menm li te bay ebyen lòd pou legliz oken legliz kretyèn pa sikile pou se yon sèl legliz ki pou gen e son sèl bib ki pou li e nou wè sa te kontinye des années pou 1260 jou kote ke li menm li te arive ebyen mete yo te arive mete yon fen kote ke le jeneral Berthier te arete l e yo te mete li ebyen te mennen li a Rome. Yo te mete misye nan prizon e se la ke li te jwenn lamò li. Lè nou rive nan fen Danyèl 8 la, li montre kòman lanj Gabriyèl te bay Danyèl repons a Danyèl nan Danyèl 9. vèsè 22, li te di, Paske, lespri Dànyèl te boulvèse, li pa t kapab konprann vizyon an. Chè frèzesè, chè zanmi, nan fen Dànyèl 8, vèsè 27, nan Dànyèl 9, vèsè 22, lanj Gabriyèl di Dànyèl konsa, Enben, depi lè ou te t ap priye a, enben, mwen te gentan Tande priyè w, mwen te egzose l. Se Bondye te egzose priyè w, enben se sa k fè li voye m. Mwen desann pou m kapab ba ou eksplikasyon tout bagay. Chè frè e sè, chè zanmi, Dànyèl se te yon sèvitè de Dye ki te genyen don pou enteprete Kèlkeswa rèv la. Se sa ki fè Danyèl te arive entèprete le sonj du roi Nebuchadnezzar lorsque li te gade, li te wè yon estati. Estati a, li te genyen yon gran otè e li te genyen plizyè pati ladan li, kote li te gen tèt la ki te fèt an lò, eksetera, E nou wè ke Danyèl li menm, se li menm ki te enteprete sonj sa a. Kote li te di Nebikadneza ke tèt ki an lò a se li menm, e pati an ba ki an metal, ki an ajan, se mèd avèk pès, E lòt la ki an Eren an, se te li menm lewa e e Aleksann le Gran, ki vle di Kris, e apre sa, pati an fè la se te Wòm, e lòt pati ki te an fè an ajil la, se kote ke, ebyen, li dis wayòm yo ki gen pou yo brize, e se la ke Wòm gen pou l kraze. Chè frè se sè, chè zanmi, lanj Gabriyèl te eksplike Danyèl tout bagay sa yo, e Danyèl te te arive e Danyèl te arive konprann. Men lòske, sètadi, Bondye te bay Danyèl vizyon, Danyèl te arive konprann bagay sa yo, l esplike tout bagay sa yo, men lòske Danyèl Enbyen, te arive an arive nan pati sa kote lanj la te di, Enbyen, genyen mil san senkant ane ankò, lòske yo va fin kraze pèp Bondye a, enbyen, lòske bèt pèp Bondye a, li va rekòmanse ofrann bèt, ofrann sakrifis yo ankò bay Bondye. Chè frè e sè, chè zanmi, lanj Gabriyèl te esplike Danyèl tout bagay, li te bay Danyèl tout esplikasyon e sa yo, epi Danyèl te arive konnen tout bagay. Alò, e esplikasyon e lanj la te bay, li te montre Ebyen Jezi tou li genyen poul vini paske loske li te rakonte ke apre sa kisak te pase te gen yon ti ròch ebyen sa ti ròch la te fè ti ròch la pat gen men ki te voyel ti ròch la annik deplase epi li te frape estati a estati a kraze E estati sa a, e ti wòch la te vin tounen yon gwo montay kote ke li te kouvri tout latè. Chè frè e sè, m kwè ke pou tout moun ki te swiv, enben, Danyèl avèk mwen nan kòmansman, ou kapab jwenn, ou kapab konnen bagay sa yo deja. Enben, Danyèl, se bagay sa ki te rive, enben, Bondye. Ebyen te fè konnen ke, ebyen lanj la te di Danyèl konsa ke, li te di Jezi genyen pou l vini kòm yon Mesi, e se la ke sanktyè la li menm li gen pou l pirifye. E chè frères et sœurs, nou kapab wè se egzakteman ke. Pawòl sa ki ekri nan Danyèl 8, vèsè 25, kote, De mil tou a san swa e maten le sanktyè sera pirifye, e se bagay sa ki te fè lèzòm t ap chèche mwayen aprann jouskaske Mesye Miller te arive fè yon move operasyon kote ke Li te konprann se Jezi ki t ap vini, enben sa te bay yon gran desepsyon kote ke tout moun t ap tann Jezi e Jezi pa t vini. Chè frè e sè, chè zanmi, n ap travèse nan leson demen lendi a, enben ki va pale de 2300 swa e maten, alò mwen mande w ke Ou kapab kenbe fèm afin ke leson sa yo pa tèlman fasil, men si w swiv avèk mwen nan le liv de Danyèl e le liv de Lapokalips, w ap kapab konprann yo. An nou priye Bondye. Senyè Etènèl, nou di w mèsi paske nou beni non w, nou glorifye non w, nou egzalte non w. dèseke pou pawòl ou, menm si pawòl ou, pawòl ou se pawòl, enbyen pawòl sa yo, se pawòl ou rezève avèk pitit ou sa yo bay espri ou pou yo kapab konprann li, men nou menm tou ki arive konprann li se pou nou pataje l avèk lòt yo, ka ou di ke nou jwenn gratis se pou nou bay gratis. Ede nou pou ke nou kapab kontinye konprann pawòl ou, e nou priye w konsa dan le non de Jezi ki vi ki rèy dè mentenan o syèkle dè syèkle. Amèn. Mèsi chè frè m, mèsi sè m. Kenbe fèm, kale lafwa, an nou kontinye e.